Byenveni byenveni sou yon nouvo chanèl Juleyka TV officiel Jodi a nou pote yon video pou ou ki vrèman enpòtan Se yon video ke nou pral pataje antre nou menm Se pa sèl mwen menm kap pale de li Men na kite kòmantè nou pou nou e nap fè yon dezyèm video pou nou reponn daprè ak sa tout moun te di nan video a Video nou pote pou ou a menm jan nou wèl nan tit la Se yon deklarasyon prezidan dominiken aktyèl la te fè ke l te di konsa l ap dominikanize tout travay ki genyen an Repiblik Dominikèn nan. Men anvan nou kòmanse ak videyo sa, anvan nou antre nan kè videyo a, nou rekòmande w pou abòne sou chanèl la, paske se gratis ou abòne, e aktive ti klòch la pou pa pèdi youn nan notifikasyon Video nou yo. Nap toujou ba ou tout enfòmasyon kap pase nan peyi Sendomeng paske gouvènman sa ki monte a gen anpil palgay li pale de ayisyen ke nou ta renmen konnen. Men an nou kòmanse avèk dosye prezidan te di lap dominikanize tout travay ki genyen an Repiblik Dominikèn. Lèm di tout travay la se bon travay. Ann pran ezanp, li pap dominikanize travay kontriksyon, paske travay sa yo se ayisyen ki pou fè yo, sa vle di ayisyen ka travay ladan yo, men lòt travay ki gen afè avèk antepriz, avèk biwo, lap dominikanize l sèlman pou dominiken. Anvan nou kòmanse, anvan nou kontinye ak videyo sa, kite opinyon w pou nou, paske nou te di konsa, se pa sèl nou menm kap pale de tèm nan, Nou menm tou nou sipoze bay opinyon pa nou. Di nou, kisa ou panse de sa Prezidan Luis Abinader la te di nan deklarasyon li te fè a? Di nou, èske l posib pou yon moun te ka fè sa? Jan m te di nan videyo nou yo, nou te di konsa, zansèt nou yo te fè anpil travay nan peyi Sedomeng, se gras avèk Ayisyen ki fè Repiblik Dominikèn ka fè yon ti avanse ekonomikman. Kòman? Se lè. Jan n te di nan videyo an espanyòl la, Dominiken yo te pran Ayisyen yo pou yo te vin koupe kann nan peyi Sendomeng e sa te fè yo avanse anpil nan ekonomik yo nan vann sik aletranje. Men kounye a yon nouvo gouvènman monte sou pouvwa, li di konsa, Ayido Ayisyen p ap travay Sendomeng paske l ap dominikanize l. Sa te fè anpil Ayisyen mal, li te fè anpil moun mal. Gen moun ki di, Pkk sa se nòmal paske prezidan se prezidan peyi l, li sipoze sousye de moun kap viv nan peyi l la, moun kap moun kap viv nan yon lòt peyi sa pa sipoze regade l. Men nou menm daprè nou menm di nou ki opinyon ou bay sou sa moun yo ap di a, èske sa prezidan fè a se yon bagay nòmal? Oubyen eske se diskrimine lap diskrimine ayisyen nan peyi sendomeng? Nap tann tout repons mnou ap bay yo. Pa bliye tou sendomeng son peyi ki gen anpil anpil anpil ayisyen e ayisyen yo travay di nan peyi a. Pa gen anpil ayisyen ki vin fè zak nan peyi a. Men, gen anpil Ayisyen ki viv byen tou nan peyi a. Men, m pap ban nou manti, gouvènman sa ki monte sou pouvwa ki monte yè ki te 16 out la, li pa zanmi ditou avèk Ayisyen yo. Pandan n ap pale de vide nan videyo sa la, se yon dyalòg n ap fè antre nou menm lè Ayisyen. Pataje videyo sa avèk zanmi w pou yo ka bay opinyon pa yo tou. Paske nou la pou nou ba ou tout enfòmasyon kap pase Sedomik. Prezidan monte pouvwa yè e l fè anpil deklarasyon ke m kwè nou ta renmen konnen yo tou. Men, pou konnen yo se abòne pou abòne avèk chanèl la epi pou aktive ti klòch la pou lè nou lage l, pou w ka jwenn li. Men, dezyèm pati videyo sa kap vrèman enpòtan, sa depan de. Kòmantè nou kite pou nou anba video a kounya sou kòmantè a nap fè yon dezyèm pati. Ou menm ki pale espanyòl tou map kite lyen an pou anba video sa pou al tande janm te reponn prezidan paske nou te fon video kote nou tap reponn prezidan dominiken an dapwè deklarasyonl paske Map viv an Repiblik Dominikèn gen anpil ayisyen kap viv nan Repiblik Dominikèn yo pat dakò ak sa prezidan te di a yo di konsa prezidan engra anpil paske ayisyn yo ede peyi sendomeg anpil anpil men gen moun tou dominiken yo kontan e yo vote pou sa wi sa nòmal paske yo di konsa da poutèt ayisyen yo pap ka travay. On dezyèm enfòmasyon nap pote pou ou tou kout, nou pap baw tout definisyon an paske nou pat vin pou pwen sa. Se yon bagay nou tande kap fè anpil pale nan Sendomeng ke yap monte yon gwo mi, yon miray nan tout fontyè, nan tout fontyè yo nan peyi vwazen an sa vle di chak fontyè yap leve yon gwo mi mi, yon gwo mi Pou pyès Ayisyen pa antre nan peyi Sendomeng. Ou menm, di nou kisa ou panse de sa, di nou nan ki ide ou panse ya fè sa, pa bliye kite kòmantè ou di nou kisa ou panse de sa. Sa son senp brèf nou ba ou sou tèm sa. Men videyo sa Li gen pou li rive sou ou kan menm men se si w abòne e w aktive ti klòch la epi tou pou w pataje l avèk zanmi w. Pa bliye tou prezidan Jovenel Moïse te la yè, li te tande anpil deklarasyon prezidan Sendomeng lan t ap fè kote lè l t ap pran Pouvwa nan men ex prezidan Danilo Medina. Gen anpil bagay nou ta renmen pou ou konnen kap pase sendomeng paske bagay yo anpil pou Ayisyen ki nan peyi sendomeng e nou la pou sa pou nou enfòme ou tout sa kap pase se sa fè nou kreye chanèl sa an kreyòl pou nou ka ba ou tout enfòmasyon mwen son jèn Ayisyen menm grandi repiblik dominikèn Gen de bagay m pap ka dakò avèk gouvèneman dominiken an. Mwen swete w abòne e pataje video sa kite opinyon pou nou di nou kisa ou panse. Map reponn ak tout kòmantè. M pral prepare lòt video a pou nou a la pwochen video bye bye.